Koman nou ye timoun mwen swete nou tout nou anfom Merry Christmas si se premye fwa w pase po isi a non pam se Ashley nou fè makiyaj nou fè perik e gen lot bagay kap vini de toujou Si ou deja abone avek chanel la merci anpil paske ou retounen jodia so jodia mwen pral kreye bel makiyaj sa pou nou ansanm avek perik sa mwen enstale li li pa menm pranm 10 minit menm ok. So si w enterese w ava kontinye gade. An nou kòmanse. Ok timoun sa se perik lan mwen achte li. Si w vle konn kote mwen achte perik sa, gade videyo a pou jis nan fen an epi ma di nou kote mwen te achte perik sa. So jan nou ka wè a se yon lace front, se premye fwa mwen mete lace front nan tèt mwen, mwen pa yon moun ki vreman m konn fè wig mwen poukont mwen, ok. Epi mwen jis fè closure. M pa vrèman mete lace men se premyè fwa Mwen mete li e m panse mwen fè yon good job mwen renmen lace wig sa paske jan nou ka wè a nou wè um lace lan kòman li transparan li sanble ansanm avèk po m depi anlè m pat vrèman fè anyen ansanm avèl nòmalman lè se mwen menm ki fè peruk pa m yo mwen konn bleach um lace lan. Men sa m pat bezwen bleach li vini tou bleach. Sèl sa m fè mwen jis koupe l epi mwen glue li down sa sèlman mwen fè mwen pat bezwen fè anyen anko. Jan nou ka wè a kounya map fikse li pou m ka wè kote pou mwen koupe l map itilize yon ti sizo ke mwen genyen mwen konn itilize l pou mwen koupe um, lashes mwen but map itilize l pou m koupe lace lan paske li ban mwen plis um, posibilite pou mwen aksè tou Pou mwen koupe lace la close prè avèk fontenn tèt mwen. Ok. So jan nou ka wè a mwen jis ap swiv ling lace lan pou mwen koupe li. Nou pa bezwen pè ti moun. E si ou pa vle, kite yon ti lace lè wap mete li. E pi apre lò fini wap koupe rès lace. Ok So ou pa bezwen fèl pafè ou ka toujou retounen ou korije Sèlman pa fèl twò kloz ansanm avèk cheve a paske ou gen dwa pa ka korije li ankò Alright So kounye a m ap koupe rès la m ap fè menm jan m ap koupe rès la M pa ka konprann ti moun tan kou se nou rev mye pou mwen 2023 gen tan prale 2024 nan wout preske rive nou di bon dje mersi poske li te fè nou wè ane a ok son 2024 la Rete pozitif, fè sa w gen pou fè, tou sa. Pa okipe moun, pa gade moun, pa gade sou moun, fè sa kè w deside vle fè nan nenpòt sa w ap fè a, ok? Jan nou ka wè kounye a, m ap fikse perik la, jan nou ka wè li gentan bèl deja wi, m pa t menm bezwen fè anyen ladan l menm, kounye a m ap bwose l. but mwen pral um, glue li down epi mwen ap itilize got to be spray. Mwen pa menm itilize glue a menm mwen jis itilize spray a paske m pat vreman pral okenn kote, m te jis ap fè li pou tèt videyo a. Okay? So jan nou ka wè a map mete spray an devan tèt mwen epi apre sa mwen pral pran ti vantilatè rose mwen an ke mwen renmen anpil mwen te achte li nan AliExpress epi mwen pral seche li tou piti mwen pap seche li net net net mwen seche li tou piti epi mwen pran cheve a mwen peze li desan ok kounye a mwen jis ap pran dwet mwen peze li make sure li peze li kole Kounye a mwen ap mete ti spray toujou. E pi ou ka fè l pa enpe, ou pa bezwen fè tout ansanm. Ou ka fè yon bò, e pi apre sa ou fè lòt bò a, li toujou pi izi, e pi ou pa fè mistake vreman, ok? Kounye a m ap pran ti vantilatè an ankò, e pi pou mwen seche l. Janm di nou an timoun, wig sa pat menm pran mwen 10 minit poum te kole li epi li byen fasil, ou pa bezwen peye pil lajan pou fè li vreman fasil ok, depim ka fèl ou menm ou ka fèl tou.

Epi kounye a mwen jis ap spray yon ti gatube spray nan rès lan. Epi kounye a mwen pran ti pwent peny sa pou m ka make sure lace la melt ansanm avèk fontèn tèt mwen. Pase jan nou ka wè a nou pa menm wè tras lace front lan menm. Lè m di nou cheve sa bon li bèl epi l pa chè. M kwè m te achte l san konbyen dola. Epi li se bon cheve imen anko. Ok. Janm di nou an, si nou bezwen konn kote m achte l, na va kontinye gade videyo a, paske nan fen videyo a m ap di nou kote mwen te achte li. Ok. So kounye a m ap fè res pwent lan, kounye a mwen jis pran spray mwen, mwen spray li down, epi kounye a mwen kole lot pwent lan, jan nou ka wè a nou gen tan prese. Ok fini. Epi mwen pran ti pwent peny nan epi pou m peze li of course pou melt ansanm avèk fontenn tèt mwen. Ti vantilatè sa yo telman bon, mwen kwèl vann 5 dola yon bagay konsa, mwen te achte li nan Ali Express, janm di nou an, ou ka soti ansan mavel tan kon di, ou pral nan la rue, ou ap yon kote ki gen anpil moun, epil fè cho, ou gen dwa mache avel, espesyalman sou mete makiyaj, nan soley epi ou spre figou. Jan nou ka wè a ti moun, nou fini tou, kounya mwen te jis ap eseye fè yon tras, men m pap fin fèl, lèm fin fè cheve ya net. Ma fè tras la. M pa menm kwè ma fè tras la. Ma just kite l konsa. E pi m fon ti brose li. E pi kounya ma pran je dèyè a. Paske devan te fini. But m pot ko avanse li jis pa dèyè a. Ti moun mwen plen cheve nan tèt mwen. Paske mwen lak cheve mwen. So li te yon ti jan difisil pou m metel. But. Nou fel travay kanmenm. Sa selman timoun mwen genyen yon mwen genyen plizyè elastik ben nou wè yo konn mete devan tèt moun yo lè yo fin mete les la men mwen pat santi m te ka leve pou mal chèche jis kote le um, ben sa yo ye kounya mwen tou di ah map kite li konsa. Kounya nou travèse nan sousi a, jan nou ka wè a map itilize yon kreyon, mwen renmen itilize kreyon paske li ban mwen plis aksè avèk konn kote map trase, kote map fini, kote map kòmanse. E gen moun se poud yo ka itilize, gen moun se pomad yo ka itilize, so nenpòt sak pi fasil pou ou a ou ka itilizel, mwen menm mwen renmen kreyon, mwen itilize poud, mwen itilize pomad tou, men. kreyon an mwen toujou gwo bak avèl so kounye a sa m fè mwen fin trase sousi ansanm avèk kreyon an epi mwen ale nan poud poud sa mwen te achte li nan Anastasia Beverly Hills epi mwen pase kreyon an ladan epi m ap fil kote ki pa genyen anpil cheve yo paske mwen pat vle sousi an tro nwa ok en um, kreyon mwen itilize a li se yon

pase koulè natirèl mwen. Epi m ap itilize yon ti bwòs plat. Lò itilize yon ti bwòs plat, li toujou pi bon paske ou gen aksè byen koman pou rantre an ba sousi a pou netwaye li. Ok? Epi n ap fè menm jan pou lòt sousi a. Nap pran san nou pou nou netwaye li. E pi nou fini avèk sousi a tou. Kounye a mwen pa telman itilize klin an lè sousi an. Paske sa m fè mwen kite li. E pi lè map mete fon de ten an. Mwen klin an lè sousi m avèk fon de ten an pito. Lè ou fèl konsa ou pa mete koulè ki blanch lan anlè paske lè w fè foto flash la vin frape ladann epi nan foto a li pa parèt bèl ok so kounye a nap travèse nan zye a map itilize yon eye shadow base ki nwa jodi an paske koulè mwen pral itilize a se yon koulè ble e mwen vle li parèt byen poul byen pap so se sak fè mwen itilize um, Eyeshadow base nwa sa. Depi ou bezwen yon koulè, m pa di blan non, ok, non, pa blan, ok. Men sou ap fè yon makiyaj ble, yon makiyaj um, anpil lòt koulè, ou ka itilize yon eyeshadow base nwa, li ap fèl parèt pi fonse e pi vibran e lap pi bèl ou mèt kwèm. Mwen toujou renmen itilize ti tep mwen ti moun nou konnen sa. Tep la bon an aksè. Lò fin plase um, eyeshadow a sou do zye ou li kite yon tras ki sharp. Ou pa bezwen konnen, ou pa bezwen yon profesyonèl lò mete tep la. Depi ou konn kote pou mete tep la, ou pa bezwen yon profesyonèl pou fè eyeshadow ou bèl. Jan nou ka wè a kounya, m ap itilize yon bwòs ke mwen achte li nan Morphe. Epi m ap blende pwent eye shadow base nwa la. M pa avanse li wo paske nou konnen se nwa li ye. Mwen pa vle li pran sou tout do zye m. Se sel la nan kris lan selman mwen vle li rete. Ok. So kounye a nou jis ap blende.

Lèm di nou eyeshadow a bèl la, epi mwen jis ap plase li sou do zyeum map itilize yon fluffy brush poum ka mete li poum ka genyen aksè pou li chita byen sou do zye mwen ok. Kounya nou fin mete eyeshadow a mwen ap itilize ti bros sa san mwen pa mete pyès pwodwi ladan mwen pa mete eyeshadow ladan anyen mwen ap itilizel poum blende pwent eyeshadow bleu a ansanm avèk nwa lan. pou l ka vin parèt pi fonse jan nou ka wè a. So kounye a nou travèse nan yon lòt eyeshadow mwen pat vle kite ble a konsa mwen ap itilize yon metalik eyeshadow mwen spray bwòs lan ansanm avèk yon ti setting spray epi mwen jis pase li epi map distribiye li sou tout do zye mwen ok. Epi nou gentan preske fini ansanm avèk zye a, si w vle w ka kite l konsa, men mwen menm mwen pral fè yon ring liner, but si w vle ou ka kite l konsa sa pa yon pwoblèm. Kounye a map pran sanm paske m pa vle metalik la ale wo. Mwen vle l jis rete sou do zye a konsa. Epi nap fè menm jan pou lòt zye a. M te bliye pou m te spre bwòs lan. Kounye a mwen go bak, mwen spre li pou mwen ka mete li kounye a.

Epi kounye a mwen retire tep la epi kounye a map fè ring liner an. Um, jel map itilize a li soti nan LA Girl Cosmetics I think epi tou ti bwòs map itilize a mwen pa renmen use angle brush yo. Lò itilize yon on ti bwòs pou bouch ou li bo plus aksè epi pou mwen menm li pi fasil. Okay?

Ok kounya nou fini ansanm avèk zye a pandan nou mete glou nan la chez lan nap rete tann pou l fon ti sèch kounya nap travèse nan vizaj lan jan nou ka wè a kounya mwen ap mete yon moisturizer nan vizaj mwen ou toujou bezwen youn lè wap fè makiyaj e sa ki prefere mwen se nivya sof blan gen de kalite gen yon ble epi blan but blan pi lejè. Kounye a nou ap travèse nan primer of course ou toujou bezwen primer sitou si figi w gen fè grès anpil si figi w fè grès ou bezwen yon primer ki gen yon silikon base ladan ni e si ou pa yon moun figi w fè grès anpil ou ka itilize nenpòt um, primer alright. So, m ta pral mete poud sa nan figi m avan, men mwen pral itilize ti eyeshadow base sa a, mwen pran ni ti trik sa a sou yon moun ke mwen swiv sou YouTube. Non li rele Savannah Silver, lè l mete li bò bouch li konsa, lò ri, ou konn wè um, liy ki bò bouch ou lò ri an, li parèt wi men li pa parèt jan jan l ta sipoze parèt la, ok, so sa, se rezon sa ki fè mwen mete li bò bouch mwen an. Kounye a nou ap travèse nan poud la. Poutsa mwen itilize li se paske si tankou figi w fè grès anpil menm jan ansanm avè m but m pa fè grès nan tout figi m sèlman mwen fè nan do nen m nan fontenn tèt mwen anba bouch mwen se la mwen fè grès nan vizaj mwen ou ka itilize poud sa a avan ou mete fondeten an paske

So ti moun, ane a fini, nou gen yon nouvo ane ki pral rentre. Si ou te genyen yon rev, nenpot so te genyen, ou pat gen tan realize l nan 2023, 2024 la pral rentre, ou toujou gen opotinite, ou toujou gen posibilite, ok, pou realize rev ou pou Ale apre rèv ou. Go follow your dreams. Alright? So nan kounye a nou ap mete plim zye a jan nou ka wè a. Menm lè nou wè bagay glwa blan parèt la dan nou pa bezwen okipe nou li pral sèch klè. Ok? Mwen itilize yon tweezer, mwen nèke pran pwent lan, mwen konekte tou lè de pwent yo, epi ou fini. Oparavan, l ap parèt vrèman difisil pou aplike li, men ou mèt kwèm,

Tout kote nou wè map mete l la, sou do nen m nan fontèn tèt mwen, sa se kote lè ou rantre anba yon limyè epi ou di waww men mwen. Kounya nou ap itilize yo um nap contour, contour um stick map itilize a li son fond de teint stick mwen achte li nan um Wet n Wild. Epi mwen itilize li pou mwen fè kontou a. Ok, so pati sa ankò mwen speed li paske m kwè kounye a nou konn koman pou nou aplike um, concealer. Ok, kounye a mwen pral blende contour line nan. Alright? Jom tap di nou an ti moun, si nou gen yon rèv, ale apre li, kouri dèyè li, fè sa nou kapab paske pa rete gade, pa rete tann moun, pa gade sou moun epi anviwodmon tou Chanje anviwònman w. Paske anpil fwa, anviwònman yon moun, li ka fè w fè efò ou di mwens li ka fè w rete nan yon pozisyon ke w pa vle rete. Paske ann di, ou zanmi ansanm avèk yon pakèt moun ki pap regle anyen. Ou menm ou pap regle anyen tou. M pa kè kisa yon moun te di, menm lè yo toujou di zanmi pa gen enfliyans sou ou, zanmi gen enfliyans sou ou. Paske si w byen ansanm avèk yon moun k ap fè efò, E pa nan konpetisyon ou ye ansanm avèk moun nan non, men ou menm wap toujou di konsa ok entèl ap fè efò, banm eseye fè yon bagay tou. Ou konprann sa m di w lan so pa gade sou moun, chanje circle nou, zanmi nou genyen, moun ki pa nan enterè nou chanje yo epi fè sa nou konnen that's it. Alright m te vle ba nou ti konsèy la. Kounye a mwen pral Itilize wouj mwen. Wouj sa map itilize a li on liquid wouj li ye. Epi map itilize yon ti bwòs pou m blende li timoun epi li soti nan Juvia's Place. Lèm di nou blush sa yo bèl la timoun, e pa ti bèl. Sa son woz li ye. Mwen itilize 2 koulè m kwè. M te itilize woz sa ki yon ti jan fonse epi apre sa m te itilize yon ti woz pal. Kounya mwen fin itilize bwòs lan pou m blende l kounya mwen pran eponj ke mwen te blende concealer an epi mwen blende wouj la jan nou ka wè a timoun di m sa nou panse bèl bagay nou pral gade nou pral fon konparezon avèk bò sa nou blende avèk eponj lan epi lòt bò a.

Epi nou preske timoun, nou preske fini. Video a yon ti jan parèt long. Mwen toujou fè l konsa paske mwen renmen bay moun eksplikasyon. Ok, kounye a nou pral contour nen nou pou nou fè nen an parèt yon ti jan pi piti. Mwen pa renmen lè nen mwen disparèt. So mwen pap fè li jan moun yo abitye fè l la. Mwen fè de bò nen an mwen mete yon ti poud ladan li tou pou l ka parèt yon ti jan pi slim ok. M fè figim konsa se paske m di ok. Ok Kounye a nou pral fini ansanm avèk je a Mwen ap itilize ti bwòs plat sa Mwen ap pran eyeshadow bleu mwen te itilize avan sou do zye m nan Epi mwen jis ap mete li anba zye a Ok. Epi step sa a li pa enpòtan si ou pa vle fèl ou ka jis kite je a konsa. Kounya mwen itilize menm ti bwòs ke mwen te itilize avan pou mwen te blende pwent eyeshadow ble a mwen pa mete pyès eyeshadow ladan mwen jis ap blende eyeshadow mwen mete anba zye a paske nou konnen figi vizaj lan gentan fini deja mwen pat vle mete pwodwi nan bwòs lan epi pou lal tonbe sou vizaj mwen.

Ok menm lè nou te itilize liquid blush lan kounye a mwen ap itilize yon poud mwen kwè sa li soti nan mac epi bwòs map itilize a se yon bwòs ki soti nan juvia's place kounye a nou fin mete tout bagay nèt epi kounye a map itilize poud sa pou m ka bay vizaj la yon ti koulè ankò pou l ka gen eskanp li back ok.

Mwen mete li sou do nen m, sou do zye mwen. E pi kounye a mwen jis itilize setting spray mwen, mwen spray vizaj lan paske ou pa vle ap mache nan lari an ansanm avèk tout poud sa yo nan vizaj ou, ok? Kounya nou fin fè tout sa yo nèt, kounya mwen fikse cheve mwen, mwen ale mwen mete yon kòsaj sou mwen, mwen mete zannòm nan zòrèy mwen. Nou preske fini kounya nou pral travèse nan bouch la, fòm pran yon ti brek pou m danse. Ok. Kounya lip penso sa map itilize a, li soti kreyon bouch sa map itilize a, li soti nan Juvia's Place epi non an rele Scorpio.

Pi nou fini. Timoun sa se final look la merci paske nou te gade video a anko happy holidays merry Christmas um m kwè map gentan mete yon lot video avan ane a fini so cheve a mwen achte li nan Ali Express timoun m telman renmen Ali Express anfen merci paske nou te gade video a pa bliye abone like share kite yon komantè epi ma wè nou nan yon lot video.